Hey, si nan moman wap gade video a ou poko abone avek chanel la, kouri fè sa kounya, wap wè yon ti kloch anba kouri al fè sa. E pa bliye like, kòmante video yo, pataje yo avek zanmi, pataje yo avek fanmi, se yon fason pou pèmèt ke plis moun ka benefisye de fòmasyon an, mèsi. Map di mèsi avek tout moun ki abone avek chanel la, ki pataje e kòmante video yo, e map di mèsi avèk moun ki poko fè sa, mwen konsiye ou al fè sa kounya pase ou pap regrèt li. Ebyen, jan mwen te di li, nou antre nan dezyèm seksyon kou an ki se CSS ok. Nan videyo mwen pral fè yo, mwen pral anseye ou tout baz CSS, kijan pou aplike li nan langaj html la. So nap kòmanse. Premye sa mwen pral fè, mwen pral ekri yon paragraf nan paj wèb mwen an, si nap gade li blanch li pa gen anyen ladan. Ebyen pou nou ekri yon paragraf, raple ou se avèk tag pi. Ok, m ap pran menm paragraf mwen toujou ekri an ki se voici ma première page web html et css. Ok, si n ap gade, tout sa mwen ekri yo parèt otomatikman nan navigatè a. Ok, se a lèd de ti bouton sa, w ap jis klike sou li, lè w klike sou li l aktive, w ap wè li an jaune. Ok, e byen se li menm ki pral pèmèt ou wè tout sa w fè otomatikman nan navigatè la. Ok. Sou tag pi sa, mwen pral aplike CSS sou li, ok? Mwen pral pran yon egzanp byen senp, mwen pral aplike yon stil sou li. Ki stil mwen pral aplike? Mwen pral fè gwosè tèks yo vin pi gwo, ok? Epi mwen pral chanje koulè lèt yo, ok? M ap fè lèt yo vin pi gwo epi m ap chanje koulè. Kòman m ap fè sa? M ap aplike yon atribi ki se style. Pou mwen chanje gwosè la, se avèk atribi ki se font size, ok? Ki gwosè m ap ba li? M ap ba li yon gwosè de 30 piksèl, Enben, otomatikman nan navigatè a ou wè gwosè lèt yo, yo chanje, yo vin pi gwo, ok. Pou mwen aplike dezyèm stil lan, kisa m ap fè? Enben, anndan menm atribi style la, ok, m ap aplike l. Men kòman m ap aplike l? Enben, anndan gimè yo, ok, lè w ap ekri plizyè atribi, Apre premye atribi an, ou sipoze mete pwen vigil, epi pou ekri dezyèm enstriksyon an. Si apre premye a ou pa mete pwen vigil, ou jis mete yon lòt, ou fè espas, ou mete yon lòt, oubyen ou mete vigil, eben, navigatè an li p ap rekonèt li, editè tèks la li p ap rekonèt li antanke yon enstriksyon valid, eben, w ap gen erè nan paj ou an, ok. Eben, nou pral aplike dezyèm stil nou vle a, nou vle chanje koulè a, kòman n ap chanje koulè lèt la? Se avèk atribi ki se color. Ok. Ki koulè nap ba li? Nap ba li yon koulè wouj, ki se red an anglè. Eben, otomatikman nan navigatè la, ou wè koulè a li chanje. Eben, premye fason sa, li fonksyone. Ok, men li pa rekòmande antanke pwofesyonèl lè wap kode, lè wap itilize langaj html e css pou ou kreye yon sit. Li pa rekòmande. Poukisa? Paske si w pran egzanp, nan yon paj web li gen anpil konteni ladan, ou pral gen anpil paragraf, anpil tèks, anpil titre, ok? Eben si ou gen 1000 paragraf nan paj web ou a, eben ou pral oblije aplike stil sa sou 1000 paragraf yo ok enben se anpil travay e wap gen anpil lign de kòd se pou rezon sa ki fè li pa rekòmande ok map efase li mwen pral anseye ou yon dezyèm fason ki pa rekòmande toujou poukisa mwen ap anseye ou yo map anseye ou yo paske lè w son pwofesyonèl ou sipoze konnen tout sa ki egziste menm lè li fonksyonèl li pa fonksyonèl ok Lè w rive yon kote pou ou ka konnen, lè yon moun fèl pou ka konnen. Ah, wap di, ah oui, fason sa li mache tou, men li pa rekomande, men pou ki rezon li pa rekomande. Ok? Eben, eh dezyèm fason nou ka itilize stil nan langaj HTML nou an, ou prale nan tag head la, ok? Ou pral deklare yon tag ki se style. Anndan tag style la, ou pral itilize tag pi an ok antanke yon selèk kisa k fè li se yon selektè ebyen se li menm ki papa paragraf sa se anndan paragraf la ou twouve l ok se menm jan yon papa ki gen yon pitit fi si ou vle pale avèk pitit fi a ebyen fòk ou pase kot papa a anvan ebyen se menm bagay la pou ou ka kominike avèk paragraf sa ki anndan tag pi an ebyen se a lèd de tag pi an pou kominike premyèman ebyen mwen pral itilize li antanke yon selektè w ap ekri p epi wap ouvri kochè e fèmen kochè ok lè nou antre nan pwogramasyon back end nou pral itilize kochè anpil se li menm ki se senbòl langaj enfòmatik ok pou fè enstriksyon enben eh kisa li fè li menm li la pou li endike yo ki bò tèks kòd ou a kòmanse e ki bò li fini enben Tout sa mwen pral aplike, tout stil mwen pral aplike sou tag pi sa, eben li sipoze retwouve li anndan kwoche a. Otomatikman mwen mete yon enstriksyon deyò kwoche a, eben li pap valid sou tag pi m nan. Ok. Eben ok nou pral fè menm egzèsis lan toujou. Ok, mwen pral agrandi tèks yo, epi map chanje koulè. Avèk atribi font size, Mwen ap agrandi tèks lan. Mwen ap ba li yon 40 piksèl kounye a. Ok. Epi mwen pral chanje koulè a an ble. Mwen ap ba li yon background, yon color ki se blue. Eben, otomatikman nan navigatè nan, ok, w ap wè koulè a li chanje an ble epi tèks yo vin pi gwo. Ok. Sorry, mwen te fè bak. Ok, wap wè, koulè an, li vin an ble, epi tèks yo vin pi gwo. Ebyen, dezyèm fason sa, li pa rekomande toujou, pou ki rezon, se menm rezon an, byen senp. Si mwen gen 100 paragraf, mwen gen 100 tit anndan paj wèb mwen an, ebyen mwen pral oblije aplike sans stil anndan tag head mwen an, mwen pral gen yon pakèt liy de kòd la, ebyen li pa rekòmande. Ok, se pou menm rezon an. Ebyen mwen pral efase li, ok. Dènye fason an se li menm ki rekòmande, ebyen kòman nou pral fè sa? Ebyen Wap sonje nan dezyèm video mwen te fè nan kou a mwen te pale ou de ekstansyon ok kisa ki ekstansyon yon fichye ebyen nou pral kreye yon nouvo fichye ou ka fè sa kontrol N oubyen ou jis klike sou fichye epi ou antre sou nouvo ok ebyen nou pral anrejistre l anvan pou nou anrejistre li nan pral klike sou fichye oubyen ou ka fè kontrol S ok. Ok, ou ka fè kontrol S ou byen ou jis klike sou anrejistre. Nou menm nou klike sou anrejistre pou ka wè tout pwosesis la. Ebyen eh koman mwen pral fè sa? Mwen pral kreye yon fichye ki se style, ok? Ou ka rele li nenpòt jan. Men pa konvansyon, yo rele li stil, se pou yon rezon ki byen senp paske se stil ou pral aplike sou langaj html ou a pou ka rekonèt li pi fasil. Ok? Sa ki enpòtan se ekstansyon ou pral ba li a. Pa bliye nap kreye yon fichye CSS, e eh ben fòk ou ba li yon ekstansyon .css. Ok? Epi nap klike sou anrejistre. E eh ben fichye CSS mwen an li kreye anndan dosye mwen an. Ok? Anndan dosye mwen an kounya mwen gen 2 fichye, yon fichye index.html e yon fichye CSS. E eh ben se anndan fichye stil.css sa nou pral kreye Tout stil nou pral aplike nan langaj html nou an. Tout kòd CSS yo se la nou pral ekri li. Ok, men premyèman, nou gon bagay nou pou nou fè. Kòman pou nou konekte fichye CSS nou an avèk fichye index.html nou an? Ebyen, eh li byen senp. Ou prale anndan tag head lan, ok, wap deklare yon lòt tag ki rele Link, Anndan tag link lan, nou pral itilize yon atribi ki se rel. Ok, li vini pa konvansyon. Ok, lè nou pale de pa konvansyon, se yon bagay pou ou konnen. Ok, li pap janm chanje. Ok, w ap jis konnen li, w ap memorize li. Ok, eben, anndan tag rel la, mwen pral itilize style sheet. Ok, ankò, se son de Mo, oubyen de sentaks ki vini pa konvansyon se yon standa li ye nan standa html la ok sa yo li pap janm chanje wap jis memorize li chak fwa ou pral konekte yon fichye CSS avèk html eben wap itilize sentaks sa Ok, ki lòt sa nou pral itilize ankò? Eben, nou pral itilize atribi ki se href. N ap sonje nou te itilize li pou nou te ka mete foto nan paj wèb nou an oubyen mete yon link. Eben, n ap itilize li la, sètfwasi nan yon lòt kontèks. Nan ki kontèks? Eben, nou pral chache fichye nou an. Kòman fichye nou an rele? Fichye nou an rele stil.css ok eben wap klike sou li stil.css wap mete non fichye ou a anndan atribi href la eben nan fason sa fichye css ou an li konekte ansanm avèk fichye html ou a eben ok nou pral wè eben nou pral aplike tout stil nou vle aplike anndan fichye css nou an ebyen ann kòmanse ebyen pa bliye mwen te di w konsa pou w ka kominike avèk yon paragraf oubyen ak kèlkeswa kontni an ebyen wap itilize selektè la selektè a se non li ok ebyen kòm nou gen yon tag pi nap itilize p N ap ofri kosher, ok. Eben, kisa nou pral fè? N ap fè menm ti egzèsis la. N ap fè gwosè lèt yo vin pi gwo, epi n ap chanje koulè a. Eben, kòman pou nou fè sa pou gwosè a? Se font size. M ap ba li yon gwosè de 50 piksèl, ok. M ap fè li pi gwo toujou, ok. Vwala. Ok, ou wè otomatikman gwosè a li vin pi gwo. M ap ba li yon gwosè de 20 piksèl ok pou li ka rete nan mitan ekran ok. Mete pwen vigil mwen tèmine enstriksyon mwen an. Kisa mwen pral fè ankò? Ebyen mwen pral chanje koulè lèt yo. Ki koulè m ap ba li? M ap ba li yon koulè vèt ok. Ebyen otomatikman ou wè koulè la li chanje ok. Si mwen ba li 30 piksèl pou w ka wè pi byen ok. Ok, w ap wè lèt la yo chanje epi koulè a li chanje. Ok, si w vle tou, ou ka chanje koulè anba, ok, lè nou pale de koulè anba ki se background koulè, koulè anba tèks la, ok. Si nou vle nou ka chanje l. Eben ok, an n chanje li. Eben n ap ekri background. Ki koulè n ap ba li? Ki koulè ki mache a vèt? Jòn. M ap ba l yon koulè jòn ki se yellow. M panse ki mache a vèt. ok. Hey, si nan moman wap gade video a ou poko abone avek chanel la, kouri fè sa kounya, wap wè yon ti kloch anba kouri al fè sa. E pa bliye like, komante video yo, pataje yo avek zanmi w, pataje yo avek fanmi w, se yon fason pou pèmèt ke plis moun ka benefisye de fomasyon an, mèsi.